Rete ou te konn plumen avèl. M pa konnen. Pase lè. Bon m di nou Paul. M son moun m klè. Si yon moun ou pa konnen m ou pa konnen m. Live sa m ap fèl. Jenny pa konnen si m ap fèl. Pase m pran responsabilite m fè live sa pase m granmoun. First of all. M renmen avè ti jenòm nan. M depanse tèlman lajan sou ti jenòm sa. M depanse twòp. M renmen sa m di w la. M tap travay 2 job. Ki sens nou bezwen konnen m pa banm esplike nou zen an pi byen. Ase mwen ap pran zen nan men lòt moun vin pran zen an nan menm. M tap travay 2 djòb pou m ede ti garon sa. Lè ti garon sa bezwen al nan studio, Betty te la pou li. Lè ti garon sa te bezwen tounen back Sendomeng pase l te kite Sendomeng li t al Ayiti, Betty te la pou li. Pa vre? Tout sa l te bezwen Betty te la pou li. Lèl te prete kòb nan menm m demandel kòb mwen an lèm fin kitel se mwen menm ki kite l pase mwen nap propoze nap di atis de ki atis de wè e mwen ki kite jenòm nan lèm fin kite jenòm nan mwen di jenòm nan konsa poul voye lajan l te prete a ban mwen pa vre li te bezwen achte yon machin m te prete l kòb pa vre mwen dil voye lajan m nan tounen bak ban mwen lèm fin kite ansanm avèl. Ou tande? Lè m fin kite ansanm avè l, m poko janm konnen de li m ap viv pou m kite yon nèg oswa yon fanm kite m. Jamè. So, lè m fin konnen sa l ap mache fè, mwen di l konsa, ou konn sa k pase? Mwen pa bezwen nan relasyon ansanm avè w ankò, voye lajan m tounen. Nou tande? Lè m di l voye lajan tounen ban mwen, li fache. Li fè konnen ke, o, ou fin prete mwen lajan m al achte yon machin, kounye a ou bezwen lajan m m pap ba ou l ankò, kòm ou te menaj mwen, m gen foto toutouni w, m gen foto toutouni w, tete w, tout bagay, m pral lage yo sou entènèt la, paske m pap remèt ou lajan. Se sa k fè, mwen t al nan Pimp News, mwen fè ti jenòm nan remèt lajan m. Apre de sa, m pa janm pale mal de ti gason, m pa janm wè ti gason. Pa gon fwa pou nou wè ti gawon se yon kote pou nou wè m la. Pa gon fwa nou wè l anba laj ti gawon sa pou nou wè Betty la dan. Pa gon lè nou wè yon bagay pou nou wè. Pa vre? M pa janm nan zen avè ti gason. Kounya, menm nou menm Facebook tap di konsa, ke m lèd, oh m lèd m te gen foli atis, m tap depanse bagay sa w pa vre? Menm nou menm Ki te dim te gen foli atis li pat renmen avèm nan se menm nou menm ankò kap tag mwen map dòmi map dòmi sou ti vye bout kay mwen an la ti vye bout kay map peye pou li chak mwa map dòmi ladann nou anpechem dòmi nap tag mwen m paka konprann se enkwayab hein se enkwayab banm di nou ti gason sa tèlman m depanse nan ti gason sa bon m konn fè paske m pa nan di ti gason sa D-perfect Jameson danje. Mwen telman depanse pou ti gason sa. Se paske m pa vle fè zen sou Facebook, m te djè di konsa pou l remèt mwen kòb li te prete m nan. Li m te prete l la that's it. M mande l kòb m te prete a that's it. M telman depanse lajan sou D-Perfect. Pou yon moun ta gen kran pou di D-Perfect ap pale m mal, m pa kwè. M pa kwè. M pa kwè. M pa kwè non. M bay ti gason an vag. M pral gen 2 zan avèk Jenny. So sa vle di si m pral gen 2 zan avèk Jenny m gen 2 zan depim kite w. Silvouplè cheri, lè w pale de ex ou yo mete tit sou yo tande. Pou moun Facebook pa mete m nan fucking zen tanpri. Paske mwen menm lè m tap depanse pou ou a m tap depanse san kontwole. Lè m te depanse pou ou m tap depanse pou ou san kontwole. Bon ou te prete 5 mil dola m nan fò w te kale m ni. Prete se prete bay se bay. Nou wè sam di nou an? Prete se prete bay se bay. Pou lajan m depanse nan moun Da Jameson. Kounya ou pran pòz ou avè Blandine wap ouvè kò a goch a dwat. M pa gen pwoblèm m kontan pou ou. M kontan pou ou avè ou avè Blandine. Se pou Blandine depanse pou ou. Paske sa sa Blandine ap fè pou ou kounya yo, m gen dwa pa gen m pat gen plis ke sa m te konn fè yo pou ou tou. Lè viza w te konn fini lè paspò vini m te konn fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou paske se fanm ou li ye. Se nòmal lè m te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou. Lè m te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou. M konn rete grangou m ap voye lajan ba ou. Si w ap pran pòz kounye w milyonè konsa lè w bostre avè ex ou tchuipe, di Blandine pou l remèt mwen tout kòb m te depanse nan ou yo. Ti Blandine kòm kounya ou avèk on Queen ki siperyè ki gen milyon, di l konsa, ti dam sa ki rele Betty Service sou Facebook la, li te konn depanse pou mwen anpil. Di l konsa, ou konn sa k pase, ekri on chèk 20 mil dola bay Betty, paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola nan ou. M su e sèten m depanse plis ke 2000 dola, plis ke 20000 dola nan ou. Ou pral nan studio, Betty m pa kapab. Oh m pral fè photoshoot, Betty fò m achte rad, fò m achte new mayo, fò m achte new pantalon, new tenis. Tout sa w m te konn la pou ou. M te konn la pou ou. So pa pale kaka de mwen, pa vin di oh lè w chanje ex ou, ou tchipe. Kiyès nan ex ou yo, Betty? Di m si se Betty ki fè w tchipe. Di m. Paske cheri, pa fè m rale tout resi yo non. Pa fèm rale tout resi yo. Paske m chonje, m sonje w menm Jameson m gen adrès ou, m gen foto lisans ou, m gen tout bagay ou sou telefòn sa map fè live la la. Kounya m tande w ap di konsa oh lè w panse avè ex ou ou tchipe. Kiyès nan, mete presizyon sou ki ex. Paske m chonje, m sonje mwen k te konn ap teke ni ou menm ni frè w, ni manman w, ni sò tout fanmi w. M sonje sa. M sonje sa. On ti visye ou ye. M sonje sa. Si yon moun ka rekòde live la voye bay Jameson pou mwen. Voyel bay Jameson aka D-Perfect. Voye live sa ba li pou mwen. M tande li di konsa oh lè lap panse avè ex li li tchuipe. Sak fè tchuipe? Pase kounya Blandine epav ap bwa manje lajanl. Pase m te epav tou. M te epav tou pase m te konn depanse nan moun dò. M te epav tou paske m te konn depanse nan moun dor. Sa fè w pa chita la fè moun Facebook konnen bay tout resi yo. Ou remèt mwen 5000 lola m te prete w la. M te prete w 5000 lola. But ou pa al remèt mwen tout lajan m te konn depanse nan moun dor yo. Lè w ap di ex ou yo Jameson, D-Perfect whatever ou bay tèt ou non kounya. Ou tande? Lè w ap di ex ou yo met presizyon. Paske Betty sèvis, lè Betty te avè w, Betty te konn depanse nan moun dor visye. Betty te konn depanse nan moun dò kòm kounya mwen ap pran pòz wa vè Blandine wa vè Queen siperyè a sak fè w pa fè Queen nan koupe yon chèk 20 mil dola ban mwen paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola sou m kwè m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola sou ou ti visye kounya Blandine ap ba ou ou tchipe ex ou ou tchipe ex ou lè Blandine kite moun dò ou pral tchipe l tou wi pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm. Ou remèt mwen 100 mil dola mwen te prete w pou achte machin nan, bat ou poko remèt mwen kòb m te konn ap depanse pou Oh baby m pral nan studio, Oh baby m pa ka mache a pye non, pase se yon atis mwen ye si yo wè m ap mache a pye, sa se yon wont l ap ye. Pou lwe machin tout bagay ou pat konn fè yo? Oh kounye a, kounye a w ap di ex ou yo ou tchipe, lè w gade ex ou yo w tchipe? Men ou engran anpil cheri. Men ou engran anpil. Men ou engran anpil. Menm si se pa, menm, ok, ex ou yo, met on non nan ex ou yo. E vis yo ye Jameson. E mwen menm Betty ki di w sa Jameson e vis yo ye nèg la. E fanm latibonit mwen, e nèg Jeremi ou ye, e vis yo ye. E vis yo ye! Kounya w avè Queen pa vre? Tout bagay ou poste yo, ou wè m pa janm al nan afè w, m pa janm, lè m wè w ap fè grimas, w al pwopoze, w ap fè tout kaka w ap fè yo, ou te konn fè plis pou mwen pa vre? But pa m yo pat konn sou ekran. Tout kaka sa w wè w ap fè pou Blandine nan, ou te konn fè yo pou mwen. Ou te konn fè yo pou mwen, but ou pat konn fè yo o ekran. Lè w konn al pick up mwen nan èpòt, le otèl tout bagay nou te konn ansanm, ou pat konn, m konn tout zanmi w yo. Ou m konn tout zanmi w yo. L pat m pat janm tupe w. Pat janm konn tupe m mwen. Betty m paka al nan studio m bezwen tel lajan tel lajan. Betty pa janm grate tèt li. Si w pat yon engra. Ou tap di konsa ou konn sak pase menm si m tande moun ap pale de ex pa pale de Betty. Kounya lap di konsa oh ou pa konn de kiyès lap pale. Nou byen konnen se avè m lap pale. Nou byen konnen se ak Map res rive yon ke eme cheri al anba Sou sou di sa ou met al anba Pa gen moun kap pale de views la m vin pale avè Jameson Kounya wap pran pòz kounya wap det yon super star Jameson Jameson Fè kakòw la avè tout lòt moun pa fèl avèm pase m kout m konn tout anndan fyèl ou cheri M konn tout anndan fyèl ou Ou stil ap panse avèm Ou stil ap panse avèm. Ou stil ap panse avèm paske ou panse de yon ex ou pou tchipe. Fè respè nou. Nou byen konnen anvan Jameson tal renmen avè Blandy nap pèdi tan Blandy nan nou byen konnen se avèm li te ye. Nou menm bezwen ap vin ouvè kò nou fè kòmsi oh e pa avèm lap pale. Lè mwen menm avè lèm kite Jameson lè Betty kite Jameson. Lè Betty kite Jameson, mwen prete l on kòb pou l ta achte machin, mwen di kounn sa k pase? Tout lajan m te depanse sou ou yo, m pa gen pwoblèm, but sa m te prete w la m bezwen l. Ou tande sa m di w la? M di w sa m te prete w la m bezwen l which is se 5000 dola. Tout lajan m depanse sou ou, kòm kounye w ap date Queen Siperyè, pa vre? Di Queen Siperyè la pou l koupe m on chèk 20000 dola. Di l sa non, di l Betty depanse plis ke 20000 dola sou ou. An kon vin tchoupe ex ou. An kon vin tchoupe ex ou. Di Blandine oh cheri ou milyonè koupe yon 20 mil dola bay ti dam sa mwen pase ti dam sa te konn touye vè nan vant mwen ni fanmim. Jenny pa la aswè a so map plen moun do a kaka. E Jenny ki ta pou kotem ki ta pou dim pa pale konsa map plen moun do. Oh kounya lè w gade ex ou ou tchipe? Ex li konn rete san manje poul voye lajan ba ou a lè w gadel ou tchipe? Aahh gason nou visye m wè poukisa m pran fanm kounya m wè poukisa m pap tounen bak nan gason men nou visye kounya paske wap date Blandine Blandine gen lajan poutèt sa wap tchipe ex ou yo

Son ti malere mye, but fò mete nan tèt ou fè tout moun konnen, ti malere sa konn rete grangou poul make sure ou ka pran ou ka pran ou ka pran machin, ou ka pran moto nenpòt sa ou te konn ap pran pou al nan studio, ti malere sa te konn fèl pou ou. Oh so kounya lè w gade lè w gade ex yo ou tchipe? Lè w gade ex yo ou tchipe? Aah nou menm gason. Bwa Bondye tandem. Key m pran yon lòt gason anko epi Bondye tou touyem.

Kounya la menm nanm konn ede w. Olye w montre moun ke ex yo pa konn lage w, kounya w ap fè moun konnen ke o lè w gade ex ou, ou tchipe? O lè w gade ex ou, ou tchipe epi tout pil lajan m depanse nan mundo yo, men queen ou an. Queen ou an se yon milyonè li ye. Queen ou an se yon milyonè li ye. Sa vle w pa di queen nan koupe Betty yon chèk 20 mil dola? Bon, m monte twò wo menm. Koupe Betty yon chèk 10 mil dola? So lè w gade ex yo tchiipe. Ou salòp anpil Jameson. Ou salòp anpil. Ou salòp anpil. Ou salòp anpil Jameson. An e konsa li ye. So just paske ou avè Blandine kounya Blandine gen lajan sou. M toujou gen lajan sou akant mwen menm. M viv selon de lajan m fè. M pa pral pran pòz m milyonè. But pa gen yon bagay m bezwen achte kounya la m pa achte l bay tèt mwen. So, m ap dòmi dòmi moun yo leve m nan dòmi pou yo fè m konnen ou di konsa ke ou di konsa e lè w gade ex ou yo ou tchipe. Enben ou si l ap panse avè m cheri. Mwen menm m pa ret sou ou. E fanm m pran kounya. M pa nan konpetisyon ansanm avè w. Ou ka wè se fanm mwen pran. Se fanm mwen pran. M konn ret grangou. Nenpò moun ta Jameson oswa voye voye live sa ba li. M konn ret grangou lè w ap plenyen ban mwen. Cheri, cheri, cheri m konn ret grangou pou m voye lajan ba ou. M ap dòmi kounye a moun ap leve m ap fè m konnen w ap di konsa lè w gade ex ou yo tchipe. Nan kisa w tchipe a? Non cheri m Wesley m pa gen pwoblèm 20 mil dola cheri m pa gen pwoblèm sa li konnen sa tou Queen nan pap banm peni m pa mande Queen nan peni e 2 zan m pral gen 2 m gita a Jameson ou konn sa pase m pap li kòmèt nou yo so a Jameson mwen vin pale yon moun voye Jameson voye live la bay Jameson oswa tag Jameson pou mwen wap di konsa lè w gade ex ou so sa vle di ou stil panse avèk ex ou yo ou stil panse avèm. E mwen k kite w. Wap pran pòz atis ou. Pa gen yon fanm epa yo k kite w. E mwen k kite w. E mwen menm ki kite w. M kite w m pa bezwen yon dola nan men w m just di w konsa 5000 dola m depoze pou achte machin nan voye l ban mwen. Bon di m son lajan m depanse nan ou. Ou engra anpil. Kounya m wè poukisa moun isit dyaspora isit pap fè zèv avè nou menm Ayiti ankò. E kounya m wè poukisa ou pap fè zèv ankò. Paske nou engra twòp nou menm. Nou engra trop nou visye trop. Ahh kounya Blandine ap depanse pou ou gade ex yo ou tchipe Ahh ou gade ex yo ou tchipe kounya Jameson Ou tchipe lè konn ap lè konn ap kache kòw al pale avèm bò kalòj paske anndan kay ou pa bon Paske ou rete yon kote k kraze kounya Blandine genlè al Blandine genlè lwe nou kay pou nou M konprann. Dprofet pa fè masisi ankò retire kòl a ou menm m pap met tout bouda l deyò non m vin pale de sa map pale a se w kounye a Jameson ou gen lajan w avè yon Queen ki milyonè di l koupe mon chè di l oh tout sa Betty konn ap fè m mwen lè m pral nan studio Betty la Betty make sure w pa pran moto paske w konn di oh baby e atis mwen ye si yo wè m ap pran moto y ap grader sou mwen oh kounye a w ap kondi Jeep Wrangler kounye a so ou ki t bliye ou ki t ap tchipe Betty Oh! Kounye w ap kondi Jeep Wrangler w ki ta bliye Betty? Ah monchè baz, fò w konn kote w soti cheri. Jameson fò w konn kote w soti. Ah! So lè w gade ex yo ou tchipe? Di Queen ou an koube yon tchèk bay Betty. Koube yon tchèk bay Betty! Koube yon tchèk bay Betty! Koup yon tchek bay Betty pase ou koun yon Emilio non e pa ou gen lajan non e Blandine ki genyenl papa salop bon mwen menm Jameson Jameson anvanm mouri wap vin fè live sou Facebook pou vin mande Betty padon mwen menm Betty fanm machan desaline ki di sa anvanm mouri Jameson mwen fèt machan desaline mwen leve latibonit Jameson anvanm mouri mtande yo di w nan djab anvanm mouri wap vin mandem padon. An wè m pa janm wè m fèmen dyòl mwen, m pa janm pale anyen. M fin konn se kòb m prete w la, m pa janm pale anyen, m pa janm pale de ou. Moun poze m kesyon de ou, m pa ret sou yo. Nenpòt sa yo di m, m pa ret sou yo, pa vre? M fè respè, m pa ret sou ou. Tout kaka w ap fè, bòz yo w ap fè a, m pa ret sou ou, Jameson. So, tanpri wi, D-Perfect. Lè w ap pale de èks ou yo, mete yon non nan de, cheri. Pase m konnen nou engra. M te konnen gason engra, wi. Bòt ou fè m vin konnen poukisa m pa vle ede moun ankò. Ou menm ki banm rezon pou kisa m pap ede moun ankò. Ou tande m? Èske ou tande m? Oh cheri, si w gon moun Ayiti ki ka fè papa m jwenn djòb konstriksyon, fè m konnen. Cheri, papa m gen tèl pwoblèm, voye lajan. Cheri, m gen tèl pwoblèm, voye lajan. Cheri, m pral nan stidyo, m poko gen kòb, voye lajan. So w bliye tout sa yo kounye a, pa vre? Just paske w avè Blandine kounye a, w bliye tout sa yo. Ou bliye tout ti mizè Betty te konn ap pase ansanm avè w, pa vre? Ou bliye tout! So kounya Blandine gen lajan li avèw kounya ou kitan bliye tout ti mizè Betty te konn pase avèw pa vre? Pasem konnen e avèm lap pale, pasem konnen kokorat la depi lèl fin renmen avè Blandine nan li panse son afè li ye. M ret m pa ret nan bòw, m ret avè madanm mwen. M ret avè madanm mwen m pa janm sou bo. M pa lè bon lè map fè live si w gade anba live mwen moun poze m kesyon de ou m pa reponn. Jameson chanje m gen tout sekrè w pa fè m kraze w nan etchamala. Konnen pi gwo sekrè w genyen ki ka fè yo mete w deyò nan etchamala Betty konnen l. Bat bounda w. Bat bounda w chanje moun chanje Betty gen tout sekrè w bat bounda w tande cheri. Bat bounda w map fè w retire w nan etchamala tankou tankou se w moun yo pat sonje menm. Bat bounda w. Menm si m konnen Shabba se w moun menm jan avè w li ye. Bat bounda w, map met sekre w deyò. Wè m poze m dousman m pa anmède w. Tanpri. M pa anmède w non. M pa anmède w non baz. Tout moun konnen se lè m fin kite ansanm avè w, lè m fin kite, lè m fin kite w pou grapyay, pou ti visye, m kite w. E mwen k kite w. Fò w fè pèp Facebook konnen tout kote konnen se mwen k kite w. Ou fè tout moun panse se yo menm ki, se ou menm ki kite m ap pale kaka de mwen, wè m pa janm di anyen. M pa janm di anyen. M pa defann sa, mwen m pa di anyen. M kite tout moun ap panse. Tout moun di, oh m pa menm konnen w. M pako janm rankontre w yon fwa nan vi m. Wè m pa janm di anyen. Ou sanwont, ou visye anpil baz. Ou grapya anpil baz. Kounye a ou wè Blandine ap fè sa l ap fè yo. Kounye a ou panse w fin rive. Ou bliye si dosye w nan men m. Ou bliye Sendomeng e nan men w dosye m ye. Bat bouda w Jameson. Bat bouda w Jameson. Bat bouda w. Telefòn mwen an pral mouri Jameson. Map fè 10 minit ankò Jameson. Gade Jameson. Si e demon ap panse pa panse avè m ankò tande cheri. Pa panse avè m ankò pase son fanm son fanm kap banm dwèt kounya. Son fanm kap boure dwèt nan bouboun mwen kounya. Ou tande m? Pase ti bouda w twò piti. Ti bouda w twò piti. Chonje m gen tout sekrè w. Bat bounda w. Bat kiyès kap map fè jalouzi pou li. E mwen ki kitel map fè jalouzi pou li. M kitel, m pretel yon kòb m di pou voye kòb la ban mwen li di non olye li ta voye kòb sa ban mwen li ta mete tout foto toutouni m nan lari. E lè sa mal nan pepnews m avili l. M di pou l voye lajan m ban mwen. Kounya li fè fake paj monte kotel di konsa oh li te gen mennaj li bagay sa. Jameson te janm di m sa yo? Jameson! M poze m. M poze m pa nan afè w. M wè tout kaka w ap fè sou Facebook la, m pa nan afè w. Tout buzz moun ap kouri yo wè m pa nan afè w. Sonje sekrè w nan men m. Sonje sekrè w nan men m. Bat bounda w tande. Blandine pa konn a ki moun li an afè, se mwen k konn a ki moun m an afè. Ou tande m? Se mwen k konn a ki moun mwen an afè. Blandine pa konnen w jan m konnen w nan. Blandine panse w, Blandine konnen D-Perfect. Mwen m ap pale avè Jameson. Blandine Dperfect li konnen. Mwen map pale avè Jameson. Chanje dosye w nan men m cheri. Wè? M fin pale. Lè w ap pale cheri, anvan w ouvè dyòl ou pale de ex ou, kit se mwen menm kit se lòt ti dam nan m konnen m zanmi l lan. M vin zanmi l kounye a. Kit se de nou menm w ap pale, korije dyòl ou. Anvan w rive sou Betty, di Blandine, eh cheri, ti fanm sa te fè anpil m mwen wi. Ti fanm sa te achte poul pou mwen wi. Ti fanm sa te konn fè zèv pou mwen wi. Anvan pou nou wè djòl ou pou pale. Ou tande m? E Betty kap pale avan m. M tande ou gen lwa. M tande ou di ou sèvi Ginen. Cheri m fèt Latibonit, m leve Latibonit. Sèl sa m ka di w. Sèl sa m ka di w. M ap dòmi dòmi mwen byen rilaks mwen nan ti kay m ap peye a. M ap travay di pou m peye a. M pa anmède w. Silvouplè pa anmède m. Pa anmède m. Enjoy Blandine jan w ka enjoy Blandine. Ou tande sa m di w la? Pase Blandine pa prèt ansanm avè w. Ou pa gen bwa enough pou Blandine. Pase se yon ti bwa konsa w gen, ou pa gen bwa enough pou Blandine. Tout enteresant kaka k ap fèt yo, m konnen yo. Paske m te ladan yo tou. Ou te fè plis pou mwen Johnson, ou te tèlman fè plis pou mwen, se nan social media nou pa t ye. Tout kaka tankou mande maryaj tout bagay mou ap fè kaka yo, m konnen yo, ou fè plis pou mwen deja. Ou fè plis pou mwen deja. Just paske ou wè m poze m pa anmède w tanpri, tanpri mesye lè w ap pale de ex ou yo tag non moun a kiyès w ap pale paske ou konnen mwen menm m gen tout dosye m. M gen tout dosye nan Mundo ou konn sa deja. Tout dosye w nan Sendomeng e Betty k konnen l. Poze Mundo w tande. Poze Mundo w. Epi tou anvan w vin radote pale de ex ou yo, di Blandine ah ti dam sa te fè anpil pou mwen wi. Ti dam sa te fè anpil mwen wi. Fòk Archi ouvè bouch ou pou w di sa. Fok a ouvè bouch ou pou di ti dam sa te fò anpil mwen wi. Hum. M pa prete m ale, sèl sa m ka di nou, voye laj sa bay Jameson. Di Jameson konsa anvan l ap pale de èks li yo, lè l gade èks yo l tchipe yo. Ni mwen menm, ni lòt ti dam li te nan ka ansanm avè l la, Nou te fè pou li. Ti dam sa, lòt ti dam nan, lòt ti dam nan ou fè lòt ti dam nan pi mal, ou fè ou mete ti dam nan nan lari. Bon mwen menm mwen kap koresponn avèw paske mwen nan peyi etranje. Ti dam nan pè moun dò mwen mpa pè moun dò. Tout sekrè w nan menm. Jameson! Jameson! Jameson! M site non w 3 fwa Jameson. M fèt latibonit m leve latibonit. Lè wap radote fè kòm, konn kòman wap radote. Ou gon ti zozo tou piti nan moun dòm ou ap bat moun dòm ap fè tout tout zozo ou gen an pap satisfè blandine m konnen blandine pou bòz li avèw ti zozo mwen gen nan moun dòm la paka satisfè blandine so bat moun dòm nan de cheri beti vin pou ou beti vin pou lè wap pale m diw di a kiyès wap pale di a kiyès wap pale wi di a kiyès wap pale Paske m pa nan kaka ansanm avè w. Ou wè, chak jou m vini la, m byen rilaks. Tout moun ap radote, di sa yo ap di. M pa janm reponn kesyon de yo. Silvouplè, lè w wè Betty, kòm m gen, kòm m wè, m wè w ap panse avè m toujou. Bon, mwen menm m pral gen dezi a madanm mwen, m pa sonje w. Tout kaka w ap fè yo, mande maryaj, tout bagay sa yo, tout, m wè se bòz yo ye. Paske kote w pral jwenn lajan pou w achte flè, pou w achte bag met nan dwèt Blandine? Kote w pral jwenn lajan sa a? Ki kote w al jwenn lajan sa pou achte bag pou met nan dwèt Blandine? Ki kote? Ki kote kokorat? Ki kote? Kote w pral jwenn lajan sa? Sèl sa m ka di w, anvan w vin ouvè dyòl ou, si e de betiz w ap pale anvan w ouvè dyòl ou, di bòs ou a, kòm m tande madanm ou se yon bòs li ye, di cheri, ti vanm sa te ede m anpil ou koupe l yon tchèk. Ou tande? M pap pale avè w ankò. Dènye fwa m pale avè w, m pap pale de ou ankò. Ou tande M. Jameson? Dènye fwa m ap pale avè w. Ou vin, m ta tande w pase kwochi senpleman, m ap met moun dòdè yo. Chonje mwen menm nan Sendomeng e mwen k gen dosye w. Se mwen k gen dosye w. So ti bagay w ap fè sou Facebook la pou Blandine ka antre w nan Florida ap bat pou l fè l. Pase asoun Blandine di w mennen w nan Florida, m konnen w pa prèt a Blandine ki ou menm. Ou renmen fanm wouj? Ou renmen fanm gwo bouda? Ki bò? Ki bò? Ou pa renmen anyen nan Blandine? E kras ou renmen, e ti visye ou ye. Kontinye fè visye tande, kontinye fè visye, pa kite bety vin nan lide w. M konnen w, ti visye m konnen w, m konnen w. M konnen w. M konnen w, w ap pran ti pòz ou, ap pran pòz mete jenou w atè, mande, mande, mande, mande Blandine maryaj ki bò? A ki lajan w achte bag sa a? A ki lajan w, Blandine achte bag li al Ayiti vin jwenn w avè tout, avè tout flè l yo wi. Kote w jwenn lajan an? Kote w jwenn lajan an? Ki kote wap travay baz? Dim ki kote wap travay? Bon avan yè la gon zanmim a tout wa vè Queen nan ki bòs la, avan yè la gon zanmim ou mandel pou dil sa poul voyon laptop ba ou, li te pral voye se mwenk dil non pikol voyel. E mwenk dil non pikol voyel. Wap pran pòz wap mande Blandine maryaj. A ki lajan w achte bag sa baz? A ki lajan w achte bag sa? Fè tout moun Facebook konnen, fè bay moun Facebook resi bag sa. M vle w fè moun, bay moun resi, bay moun Facebook resi kote ou menm ki achte l non w sou li a. Koko w rat, kounye w ap pran pòz ou sou afè. Ou konn sa m ap di w? Di Blandine konsa, m pa gen anyen avè Blandine non, kòm m wè se e avè w li ye kounye a, m konnen w pa, m konnen w pa ka sipòte Blandine. Ti zozo w tou piti, m konnen w pa ka sipòte Blandine. Sèl sa m ap di w, Anvan w ta vin pale de Betty yo, sa w ap pale a, pa kite non Betty soti nan fèy bèk ou, paske Betty te bon pou ou. Betty te bon pou ou. Anvan w vin pale kaka de mwen, di bòs ou a, di bòs ou a avè fanm ou ya, di l konsa, ou konn sa k pase? Koupe fanm san w tchèk non. Pase fanm sa te konn fè pou ou. Gras a mwen menm ki fè anp, gen moun ki pa t konnen w. Si m pa t al fè avil ou fè moun pou ou, gen moun pou joustou nou yo pa t ap konn kiyès rele D-Perfect la. So bat bounda w Jameson. Chak si mwa m sendomeng tande. Chak si mwa m sendomeng tout dosye sendomeng ou yo nan menm bat boundaw. Bat boundaw. Bat boundaw. Ou panse blandine pral antre nan florida bat boundaw. Bat boundaw sel sa map di w. Anvan w vin ouvè dyol ou pale de beti make sure ou di ou di fanm ou an ou di madanm ou an fiyanse w la nenpot sa li ye a di konsa koupe ti dam sa yon chek pase lem te nan moman soufrans mwen lem pat ka ma lem menm moto m pat ka peye ti dam sa te konn la mwen so pa ouvè moun do pase tout sekrè m nan men w tande. Tout sekrè m nan, tout sekrè w nan menm. Ou konnen chak ti mwa m se domeng. Ou tande? Anvan, non, nou panse e Jameson ki achte bag la, ki sa Jameson pral achte bag la? Kot Jameson jwenn lajan pou l achte bag la? M pa nan kont avè Jame, m pa nan kont avè Blandine, m ap vin pale avè nèg Blandine nan. Nèg Blandine panse ki son afè a, m ap fè l konnen, tout moun konnen l. Tout moun konnen l. E si Blandine ap anmède Mounda l, tout ti fanm li genyen l ap fè kaka yo nan moman la, m konnen li toujou ap tèt yo, m ap fè yo vini la vin fè Blandine wont. Pase li panse Jameson avè l, Jameson avè l sèlman. M konn tout dose yo. Ni ti fanm New Jersey a, ni ti fanm Miami an, ti nonm ki fot la lè la, mwen menm, avè lòt ti dam ki Ayiti, lòt ki Sendomeng nan, n ap met ansanm, nou fè Blandine wont ki moun li ye. Bat bounda w. Ou wè de do, bon se byen bon? Bat bouda li ye, tande. Bat boula w li. Wè m poze m sou w, atou nou vin fè kakò la nou fin pale m pa janm rive sou w, poze mounn w. Pase relasyon gen a Blondine nan m ka kraze l non jodi a la si m vle. Avè pwouv mwen genyen m ka kraze relasyon sa. So bat bounda w. Pase Blondine ap mete w anlè w panse son afè w ye. Pou mwen menm w ap toujou ret yon kokorat pase mwen k t ap ede w. E mwen ki te konn ap fè tout bagay pou w. Tande m? M pa janm fache avè moun. So fèmen djòl ou. Lè w wè Betty pa pale de Betty pa gade wout Betty. Pa gade wout Betty. On sèl moman pou ta gade wout Betty sèl si w ta vin Florida. Sèl si w ta vin Florida. Ou tande pou gade wout Betty. Ou pa ka anso avè m ou konnen m gen tout dos yo. Bat bouda w Jameson! Bat bouda w mwen menm ak lòt 6 medam yo n ap met ansanm. N ap fè menm Ayiti w ap kite. Bon w ap tèlman kite Ayiti w pral Sendomeng ou pral antere tèt ou. Ou tande sa m di w la? Chak 6 mwa m Sendomeng. Sèl sa m ka di w. Ebyen timoun m ale. Make sure nou fè Jameson wè laj sa wi. Make sure Jameson wè live sa. Paske sèl sa m ka di w Jameson, bat bounda w. Ou fè tout moun parèt tankou son ti sinami an m t ap depanse lajan sou ou. Wè m pa janm defo n, m pa janm vin di anyen. Sa k fè m pa janm vin di anyen, m di w konn sa k pase, sa pase li pase. Ki rezidans Jameson pral jere? Blandine pral bay Jameson rezidans? Bon, lè m konnen Blandine pral bay Jameson rezidans sa m ap fè mwen m avè lòt 7 medam yo vini, nou vin lage dosye Jameson ba li, l ap djwap Jameson nan yon minit. L ap djwap Jameson nan yon minit. E mwen konn a ki moun Blandine ye. Blandine pa konn ki nèg li gen nan men l lan tande. Anpil. Menm si se pa menm ok ex ou yo met yon non nan ex ou yo. E vis yo ye Jameson. E mwen menm Betty ki di w sa Jameson e vis yo ye nèg la. E fanm latibonit mwen ye e nèg Jeremi w ye. E vis yo ye. E vis yo ye. Kounya w avè Queen pa vre? Tout bagay ou poste yo wè m pa janm al nan afè w, m pa janm Lè m wè w ap fè grimas ou al pwopoze w ap fè tout kaka w ap fè yo, ou te konn fè plis pou mwen pa vre? But pa m yo pat konn sou ekran Tout kaka sa w wè w tap wap fè pou Blandine nan ou te konn fè yo pou mwen Ou te konn fè yo pou mwen But ou pat konn fè yo o ekran Lè w konn al pick up mwen nan èpòt Le hotel tout bagay nou te konn ansanm ou pat konn M konn tout zanmi w yo Ou m konn tout zanmi w yo, m pat janm tchuipe, ou pat janm konn tchuipe m mwen. Betty m paka al nan studio, m bezwen tèl lajan, tèl lajan. Betty pa janm grate tèt li, si w pat yon engra, ou tap di konsa, ou konn sak pase, menm si m tande moun ap pale de ex, pa pale de Betty. Kounya nap di konsa, oh ou pa konn de kiyès lap pale, nou byen konnen se avè m lap pale. Nou byen konnen se avk Map res rive on ke men cheri al anba Sou sou di sa ou met al anba Pa gen moun kap pale de views la m vin pale avè Jameson Kou nou ap pran pòz kounya wap det on super star Jameson Jameson Fè kako la avè tout lòt moun pa fèl avèm pase m kout m konn tout anndan fyèl ou cheri M konn tout anndan fyèl ou Ou stil ap panse avèm Ou stil ap panse avèm. Ou stil ap panse avèm paske ou panse de yon ex ou pou tchipe. Fè respè nou. Nou byen konnen anvan Jameson tal renmen avè Blandy nap pèdi tan Blandy nan nou byen konnen se avèm li te ye. Nou menm bezwen ap vin ouvè kò nou fè kòmsi oh e pa avèm lap pale. Lè mwen menm avè lèm kite Jameson lè Betty kite Jameson. Lè Betty kite Jameson, mwen prete l on kòb pou l ta achte machin, mwen di w konn sa k pase? Tout lajan m te depanse sou ou yo, m pa gen pwoblèm, but sa m te prete w la m bezwen l. Ou tande sa m di w la? M di w sa m te prete w la m bezwen l which is se 5000 dola. Tout lajan m depanse sou ou, kòm kounye w ap date Queen Siperyè, pa vre? Di Queen Siperyè la pou l koupe m on chèk 20000 dola. Di l sa non, di l Betty depanse plis ke 20000 dola sou ou. An kon vin tchoupe ex ou. An kon vin tchoupe ex ou. Di Blandine oh cheri ou milyonè koube yon 20 mil dola bay ti dam sa mwen pase ti dam sa te konn touye vè nan vant mwen ni fanmim. Jenny pala a sua so map plen moun do a kaka. E Jenny ki ta pou kotem ki ta pou dim pa pale konsa map plen moun do. Oh kounya lè w gade ex ou ou tchipe? Etsy konn rete san manje poul voye lajan ba ou a lè w gadel ou tchipe? Aahh gason nou visye m wè poukisa m pran fanm kounya m wè poukisa m pap tounen bak nan gason men nou visye kounya paske wap date Blandine Blandine gen lajan poutèt sa wap tchipe ex ou yo? Wap tchipe m tou? Hehe wap tchipe m. Di Queen Superior la fanm milyonè w la ke mete jip wingle anba moudon l la. Pase mwen menm son Toyota 2017 m ap kondi deyò a. Son Toyota 2017 m ap kondi deyò a. M pap kondi, m pap kondi jip wingle, m pap kondi kòman rele Range Rover, m pap kondi Mercedes. Pase mwen menm son malere m ye. Son ti malere m ye. But fò mete nan tèt ou fè tout moun konnen. Ti malere sa konn rete grangou. Pou l make sure ou ka pran, ou ka pran, ou ka pran machine, ou ka pran moto, nenpòt sa ou te konn ap pran pou al nan studio. Ti malere sa te konn fè l pou ou. Oh, so kounya lè w gade, lè w gade ex yo ou tchipe? Lè w gade ex yo ou tchipe? Aah nou menm gason. Bwa Bondye tande m. Pey m pou yon lòt gason ankò epou Bondye tou touye m. Se pou Bondye pu, aah, so lè w gade ex yo ou tchipe baz?

Kounya la menm nanm konn ede w. Olye w montre moun ke ex yo pa konn lage w, kounya w ap fè moun konnen ke oh lè w gade ex ou, ou tchipe? Oh lè w gade ex ou, ou tchipe epi tout pil lajan m depanse nan moun dò yo, men Queen ou an. Queen ou an son milyonè li ye. Queen ou an son milyonè li ye. Sa fè w pa di Queen nan koupe Betty yon chèk 20 mil dola? Bon, m monte twò wo menm. Koupe Betty yon chèk 10 mil dola? So lè w gade ex yo tchiipe. Ou salòp anpil Jameson. Ou salòp anpil. Ou salòp anpil. Ou salòp anpil Jameson. An e konsa li ye. So just paske ou a fè Blandine kounya Blandine gen lajan sou. M toujou gen lajan sou akant mwen menm. M viv selon de lajan m fè. M pa pral pran pòz m milyonè. But pa gen yon bagay m bezwen achte kounya la m pa achte l bay tèt mwen. So, m ap dòmi dòmi moun yo leve m nan dòmi pou yo fè m konnen ou di konsa ke ou di konsa e lè w gade ex yo ou tchipe. Enben ou si l ap panse avè m cheri. Mwen m pa ret sou ou. E fanm m pran kounya. M pa nan konpetisyon ansanm avè w. Ou ka wè se fanm mwen pran. Se fanm mwen pran. M konn ret grangou. Nenpò moun ta Jameson oswa voye voye live sa ba li. M konn ret grangou lè w ap plenyen ban mwen. Cheri, cheri, cheri. M konn ret grangou pou m voye lajan ba ou. Map domi kounya moun ap leve map fem konnen wap di konsa lè w gade ex ou yo tchipe. Nan kisa w tchipe a? Non chere, Wesley mpa gen pwoblem 20 mil dola che. Mpa gen pwoblem sa. Li konnen sa tou. Queen nan pap banm yon peni, mpa mande queen nan peni. E dezem pral gen dem gita a Jameson. Ou konn sa k pase m pap li comment nou yo. So a Jameson mwen vin pale yon moun voye Jameson voye live la bay Jameson oswa tag Jameson pou mwen. Wap di konsa lè w gade ex ou. So sa vle di ou still panse avek ex ou yo. Ou still panse avem. E mwen k kite w. Wap pran pòz atis ou. Pa gen yon fanm epa yo k kite w. E mwen k kite w. E mwen menm ki kite w? M kite w, m pa bezwen yon dola nan menw, m just di w konsa, 5 mil dola m depoze pou achte machin nan voye l ban mwen. Bon di m son lajan m depanse nan ou. Ou engra anpil. Kounya m wè poukisa moun isit, dyaspora isit pap fè zèv avè nou menm Ayiti ankò. E kounya m wè poukisa ou pap fè zèv ankò. Paske nou engra twòp nou menm. Nou engra twòp, nou visye twòp. An kounya Blandine ap depanse pou ou, gade ex ou, ou tchipe? Aah ou gade ex li ou tchipe kounya Jameson. Ou tchipe lè konn ap lè konn ap kache kò al pale avèm bò kalòj paske anndan kay ou pa bon. Paske ou rete yon kote k kraze kounya Blandine genlè al Blandine genlè lwe nou kay pou nou. M konprann. D-perfect pa fè masisi ankò rete retire kòl la ou menm. M pap met tout boudal deyò non m vin pale de sa map pale a.